Bonjour, bonsoir tout moun. Byenveni nan ti koze sante, popilasyon ak devlòpman.

Lasante, sante se pou popilasyon, enben popilasyon k ap fè devlòpman, devlòpman ki fèt pou popilasyon e se popilasyon ki an sante ki ka fè devlòpman e devlòpman an mennen yon popilasyon ki an sante e se jisteman pou sa ke n ap goumen urjans dan le mond enben se fè de sòt ke nou sove lavi toutotan ke n kapab sitou atravè de jès ke n ap poze

Se aktyalite Ozetazini, anben ekspè ke Trump nome yo, anben yo mande kareman pou pa vaksine bebe kont epatit B. Anben, nou pral wè sa paske son desizyon ki mennen gwo pale anpil. Paske pa bliye ke administrasyon Trump nan gon pil gwo potanta de ekspè ladan yo Ki toujou ap vini avèk de lòt bagay ki pa mache oubyen ak sa ke n te konn konnen ki souvan ap pale kont vaksinasyon. Pa bliye ke nan covid 19 la, anben, gen anpil de desizyon ki yo menm pa ale avèk sa ke l'OMS, sa ke syantifik medikal yo, yo menm yo te pwone, anben te toujou gon seri de kontradiksyon lakay administrasyon Trump lan oubyen ekspè administrasyon Trump lan oubyen Trump li menm. Pa bliye ke Trump li menm te deside pa kotize nan OMS e misye toujou antouka. e fè dè pran dè desizyon ki di nasyonalis men nou pa konnen men ki anpil fwa pa ale nan sans kò medikal la, pa ale nan sans syantifik yo, pa ale nan sans loms, pa ale nan sans tout moun. Enben se sa ki rive jisteman pa rapò a desizyon ki pran kont vaksen kont epatit B a. Pa bliye ke epatit B a son maladi ke w pran nan fwa. Wè, epatit. Epatit se, se fwa. Dakò? Fwa, ou konnen son ògàn ki trèzenpòtan nan òganis lan. Ebyen malgre vaksinasyon ak pwogrè, gwo pwogrè ki fèt nan medikaman pou ebatit B a, li menm nou raple w ke li transmèt li se san, pa san e rapò seksyèl tou. Donk anben maladi sa li kontinye ap sikile dan le mond e li gen gwo konplikasyon. Pa bliye ke anviwon 10 pousan moun ki enfekte nan epatit B a, anben yo ka gen sa n rele yon enfeksyon ki dire anpil tan, ki ka bay gwo gwo de twoub grav tankou siroz, kansè fwa. E gen anpil de moun dan le mond ki yo menm viktim de epatit B. Pa bliye ke epatit la tou se, sa vle di se fwa, se fwa ou ki anflame. E an jeneral se viris ki bay li. Men gen de lòt bagay ki ka koz fwa ou anflame tou. Pa egzanp, lalkòl, Moun ki bwè alkòl anpil, gen sèten medikaman ki ka fè sa, gen de plant ki ka fè sa tou. Ou wè, san ou pa konnen. Pa egzanp, gen de plant lè moun y ap bwè bay, yo di plant natirèl natirèl, men ou pa janm konnen gen de plant jisteman ki ka bay enflamasyon di fwa, e sitou nan dòz, nan kantite ke w bwè yo a. Epi gen de pwodui chimik ki ka fè sa tou. Enben, nan tout epatit sa yo, n ap site pa egzanp, ou ka gen epatit A, B, C, D, E. Selon jan yo kontamine, pa egzanp, gen twa fason ke w ka kontamine pa epatit. Genyen se manje, e nan manje ke w ap manje, epatit A, epatit E. Genyen se, donk se nan sa w ap mete nan bouch ou, epatit A, E, men gen epatit B, D a li menm se san ak avèk nan sèks ke w ka pran li. Epi gen lòt epatit pa egzanp ou ka pran nan san tou ki se epatit C, menm lè epatit C a li menm li kapab transmèt pa sèks tou.

li kapab bay la se yon milyon de moun ki mouri chak ane, sa ki fè ke epatit B a li menm se dezyèm kòz de moun kap mouri pa kansè apre tabak. Donk nou konprann trè byen ke son maladi pou nou bay anpil enpòtans e w ap wè ke desizyon sa li soulve gwo panik nan kò medikal la Ozetazini, desizyon ke ekspè Trump yo yo rekòmande anben se yon komite konsiltatif sou pratik vaksinasyon ke Robert Kennedy te Junior te remaniye komite sa Anben strateji sa a de prevansyon de hebatite B a anben ki vote e pou yo kanpe rekòmandasyon inivèsèl vaksen pou timoun ki fenk fèt pou hebatite B. Ui vwa kontre twa manb yo chwazi pou yo pa mande pou yo bay yon premyè dòz apre lanesans Yon politik poutan ke yo aplike depi pli de 30 an e gen yon laj pati nan kò medikal Ozetazini an ki, li menm, aplike li. Anben, ou konnen administrasyon Trump nan, anben yo di ke yo rezève premyè dòz la a sèl timoun ke manman yo pote viris la. Pou tout lòt yo, Komite an pwopoze ke paran yo deside avèk pwofesyonèl de sante yo si y ap swete pou vaksinen timoun yo e nan ki moman. Asosyasyon swanyan yo yo menm yo denonse chanjman sa a e yo di ke se yon chanjman ki irèsponsab e k ap twonpe moun Li ka pral fè ke enfeksyon sa a ap pral ogmante lakay timoun yo. Son desizyon tou ki divize ekspè yo Wè, menm nan komite an, ekspè yo divize. Gen 3 ekspè ki opoze yo a mezi a, ki jije ke pa gen okenn done ki jistifye ke yo modifye strateji, yon strateji ki fè prèv li. Yonn nan, yonn nan ekspè yo, anben li menm li di ke, anben, moralman, desizyon sa a pa t dwe pran. E lè yo modifye rekòmandasyon sa a, nou fè tò. Hum. Donk, ou konprann trè byen ke donk ke desizyon sou pratik vaksinasyon sa a divize. Wè. E dayè, yo te deja kritike komite a paske gen yon sèt, gen seri de manb nan komite a ki manke ekspè nan domèn nan. E menm lè yo te. Nou te pale de gen anpil kritik yo te pran lè yo te revize tou rekòmandasyon vaksen kont covid 19 avèk lawoujòl la e vwala ke gen anpil ka lawoujòl ke yo resanse ki ap ogmante dans le monde e son son maladi ki grav e ke vaksinasyon ede ede kanpe ede elimine l. Anben asosyasyon medikal yo fè raple ke epatit B an son enfeksyon ke viris bay ki grav ki transmèt pa san oubyen kontak seksyèl anben li ka evolye vè siwoz di fwa e vè Kansè a pou anpil pwofesyonèl lò mete fen a vaksinasyon inivèsèl ke timoun ki fenk fèt yo anben sa reprezante yon gwo ris reyèl pou maladi sa li menm li ogmante e pou rekile antouka pwoteksyon Sante Piblik Ozetazini.
Enben nou menm nou panse ke vaksinasyon kontrèman a yon seri de son k ape vini e anpil fwa yon seri de entelektyèl tou k ape montre pa a plis be ke vaksinasyon bay plis pwoblèm ke l rezoud. Men l'histoire de la santé dans le monde montre ke la vaksinasyon jwe yon gwo wòl nan rekil lanmò, sa n rele la mortalité, nan anpil peyi, paske vaksen ede elimine yon pil de maladi ki te yo menm e trè trè grav e ki te konn lakòz

malerezman ki gen pouvwa e ki ka fè nenpòt ki bagay. Enben nou menm nou panse lòske sètènman gen de timoun ki pa vaksinen, enben sa pral fè ke timoun sa yo, yo menm yo bokou pli ekspoze a atrape maladi a. Poutan lè yo vaksinen, enben son pwoteksyon li ye pou yo, enben sa pèmèt ke sikl, m ta kapab di, Maladi a kapab kanpe lòske tout moun vaksinen, men lè yon gwoup moun vaksinen, yon gwoup pa vaksinen, anben ou pral gen yon gwoup ki li menm ki fèb, ki pa pwoteje, epi donk yo kapab pran maladi a, e a se moman la maladi a li menm li ka pwopaje e ankò plis moun ka pa pran l fè plis dega. Vwala donk yon rezònman senp ki montre kòman nou menm tou nou pa dakò avèk administrasyon Trump nan ki anpil fwa ap fè de bagay. Tèt chaje, pa sèlman nan lòt domèn yo, men egalman nan domèn medikal. Vwala donk madam mesye m te trè kontan avèw jodia pa bliye abòne Doktè Eliud Pierre. YouTube pataje emisyon sa pou plis moun kapab tande. Se Doktè Eliot Pierre, pa bliye pwent kontak la se 37 74 94 16 ti koze sante popilasyon ak devlòpman. N ape diw a la pwochèn.